Mesye sa kap fèt medam koman nou ye mesye nou wè tit videom nan jodia hein an nou goumen pou dwa medam yo respekte mesye nou bezwen patisipe nan batay ke medam yo ap mennen pou fè dwa yo respekte mesye se trè enpòtan medam yo pap ka fèl pou kont yo. Bien sûr yo pa konprann sa. Yo pa konnen si yo pap ka fè goumen sa a pou kont yo. Men mesye map di nou sa jodi a, nou bezwen patisipe aktivman nan batay sa a ke medam yo ap mennen pou fè dwa yo respekte. Non pam se Isnor Jean François e chanèl sa a rele Player for life. Sou chanèl sa a nou diskite. tout sijè ki gen rapò ak fanm ak gason, nou vin pale w de tout sa pèsòn lòt moun pa p pale avè w. Koze pèsòn lòt moun pa vle di w, nou menm nou vin di w yo. Nou pa vin di w sa w anvi tande, nou vin di w sa w dwe tande. Sa k ap bon pou ou, sa k ap itil ou. Nou bay konsèy a fanm ak gason nan sa ki gen rapò a relasyon yo, nan sa ki gen rapò a jan yo dwe viv youn a lòt pou yo reyisi yon relasyon yo genyen, yon maryaj ke yo genyen, etsetera, etsetera. Sijè sa a m vin debat avè nou jodi a, mwen te gen nan tèt mwen pou m te fè sa y a de sla yon bon bout tan. M jis potko fè l. Men, 8 mas ki sot pase la, se te jounen entènasyonal fanm. Enben mwen di, jodi a banm sezi okazyon an, ok, m ap pran sa kòm pretèks pou mwen pwofite vin fè ti refleksyon sa a ke m te gen nan tèt mwen pou m te vin fè avè nou, jan m t di nou an, yon bon bout tan de sla. Nan jou ki te 8 mas la, jan mwen di nou an ki se Jounen Entènasyonal Fanm, m pa t sòti ditou, m te fè tout jounen m lakay mwen. Alòs, m te sezi okazyon sa a pou mwen chita devan televizyon epi tande radyo. M te gen opòtinite suiv plizyè emisyon. E nan emisyon sa yo, anpil fanm ap defile. vin bay pwendvi yo, vin bay entèvyou, vin fè pledwaye pou dwa yo ki daprè yo menm pa respekte, ap pase anba pye, ok, y ap di men kisa yo mande, men kisa yo vle etsetera, men sa yo wè k p ap mache, men sa yo wè k ap mal fèt, men ki chanjman yo bezwen ki fèt nan sa ki gen rapò a dwa yo, yo di ke yo bezwen moun respekte. Ok. Mwen swiv des emisyon ki fèt o Zetazini, mwen swiv tou des emisyon ki fèt an Ayiti, sou radyo tankou nan televizyon. Gen yon emisyon ki fèt an Ayiti, ki te pase nan jou sa a, mwen te gen chans swiv 2 medam ki te vin patisipe nan emisyon sa. Gen youn ladan yo ki di sa egzakteman sa m pral di a la. Manmzèl estime ke gason yo pa patisipe nan travay sa, nan lit sa ke medam yo ap mennen an. Manmzèl di se pou mesye yo patisipe. nan konba sa, nan batay sa y ap mennen an. Manmzèl di mesye yo bezwen patisipe. E mwen dakò avè l, mesye. Nou bezwen patisipe. Jan m sot di nou an, medam yo pa ka genyen konba sa pou kont yo. Mentnan, la grand kestyon, se eske medam yo prè pou resevwa èd nou? Èske medam yo konpòte yo jan yo dwe konpòte yo pou nou vin ba yo èd nou? Èske medam yo merite èd nou? Èske medam yo mete yo nan pozisyon pou yo jwenn sipò y ap mande pou nou vin ba yo a? Poukisa m poze kesyon sa yo? Se paske nan Tout entèvansyon m tande. Anfèt, sonje m sot di nou ke mwen swiv plizyè emisyon isit Etazini e yon ansanm de emisyon tou ki fèt sou televizyon epi radyo Ayiti. Ok. M pran yon ti tan, m di nou m fè jounen m lakay mwen, m pran yon ti tan mwen swiv plizyè emisyon k fèt pandan jounen an isit Etazini kou en Ayiti. nan tout entèvansyon medam yo, medam yo bay enpresyon ke se gason ki blokaj yo. Medam yo bay enpresyon ke tankou m ta di w se nou menm ki anfas yo. Se nou k anfas yo, se nou menm ki enmi an, se nou menm k ap pase dwa yo anba pye. Medam yo fè tout tan Y ap eksplike sa gason fè yo, tretman gason ba yo, etsetera, etsetera. Lè m di tretman gason ba yo a, move tretman gason ba yo, medam yo vin fè bagay la parèt tankou m ta di w yo nan yon afwontman avè nou, yo nan yon konpetisyon avè nou. Dayè nou konn tande diskou yo, yo di ke yo egal a gason, si gason ka fè yon bagay, yo ka fè l tou, etsetera, etsetera. Mentnan. Eske medam yo pa dwe gen posiblite pou yo jwi de tout dwa tout lòt moun sou tè a jwi? Men byen sur ke wi. Men, jan m sot di nou an, batay sa a medam yo p ap ka genyen l pou kont yo. Ok? M pral di nou de bagay la. Batay sa medam yo pap ka genyenl pou kont yo, yo bezwen sipò nou. Answit medam se pa gason ki enmi nou. Gason se pa gason ki koz ke dwa nou ap pase anba pye. Se pa gason ki koz ke dwa nou anfèt ansanm de dwa ke nap reklame yo se pa gason ki koz nou pa genyen yo. Se pa gason ki te koz ke nou pat ka vote dan le tan. Se pa gason ki te koz tout sa nap plenyen pou yo yo. Se pa gason ki koz sa yo. Se sa m ta renmen nou konprann. Medam nou gen tout yon sistèm an fas nou. Nou gen tout yon sistèm an fas nou medam. Se pa gason ki anfas nou. Se pa gason ki anpeche nou emansipe. Se pa gason ki anpeche nou jwi de tout dwa n ap reklame yo. Medam ankò yon fwa nou gen tout yon sistèm anfas nou. E se sistèm sa pou nou konbat. Se sistèm sa ki enmi nou. Se li menm pou nou pran kòm sib. Se pa gason. Gason tout osi viktim de sistèm sa a ke nou medam. Ok. Gason tout osi viktim de sistèm sa a ke nou. M pral ba nou 3 fason, 3 egzanp. M te ka ba nou yon pakèt wi. M pral ba nou 3 egzanp sèlman de de kòman gason viktim de sistèm sa a. Pa egzanp, lè yon nèg fè yon timoun avèk yon fi, li pa okipe l. Nan gran peyi yo gen sa yo rele child support. Yo bay mesye a child support. Kèlkeswa kote l travay, yo tou retire kòb la. Yo tou retire yon moso nan kòb li a. Depi anlè, ki pa menm rive vin jwenn li menm, depi anlè, yo retire kòb la voye dwat bay manman timoun nan pou okipe timoun nan. Answit, gen yon ansanm de bagay enpòtan nèg sa a te gendwa vle regle Depi yal fè yon background check sou li, yo wè l gen child support, yo konsidere l kòm yon moun ki pa serye. Gon ansanm de gwo travay li gendwa pa ka jwenn. Gon ansanm de pòs li gendwa pa ka okipe nan yon seri de antrepriz. Kit nan antrepriz piblik, kit nan antrepriz prive, yap jwenn sa nan fichye l. Yap jwenn ke misye gen child support. E depi w gen child support, yo konsidere w kòm yon moun ki pa fin twò serye. Konprann? Kankou yon moun ki gen ti twou nan manch. Paske w ap fè timoun, ou pa okipe l. Ou pa fin, ou sanble ou pa fin yon twò bon moun pase sa. Gen yon seri de djòb, otomatikman, ou gentan pa ka jwenn. Ok, sa se nan gran peyi yo. Nan peyi pa nou Ayiti pa egzanp, nan ti peyi yo, e medam yo pa twò jwenn sipò Leta vrèman, sipò gouvèneman Pou fòse mesye yo pran responsabilite yo nan sans sa. Men, jan mwen sot di nou an, nan gran peyi yo, yo fòse mesye yo pran swen timoun nan, jan yo vle l la y ap fè yo pran swen timoun nan. Ok. Men nan menm gran peyi sa yo pa egzanp, si se manman an ki fin fè timoun nan epi l vire l li kite l nan men mesye a, pa gen anyen k ap pase non. Pa gen anyen yap fè manman an non. Lavi ap just kontinye komsi komsi pat gen anyen ki te pase non. Komsi de ryen netè. Ou konprann? Sa se premye fason map montre nou koman gason viktim de sistèm sa menm jan avè nou. Ok. Yap bay mesye a child support. Ok. Yap. mete move dosye pou li. Gon yon sanm de gwo travay, gwo pòs, gon yon sanm de aktivite li pap ka patisipe ladan l, paske yo konsidere l kòm yon moun ki pa fin twò bon moun. Men si son fanm ki fè l, ki vire do l li kite pitit li a nan men papa a, pa gen anyen kap rive l. Ok, sa son premye fason gason viktim de menm sistèm sa tou. On dezyèm fason mesye yo viktim de sistèm sa menm jan avè nou medam. On nèg pa egzanp ki ta bat fanm, ki ta leve men l sou on fanm, kit se on ti tap li ba li, kit se on gwo souflèt li ba li, kit li kenbe l li wonfle l byen wonfle, w ap wè on dirè tout planèt la leve kont li. Pèsòn. pap dakò gade e nan gran peyi yo sitou yap mare nèg sa tankou yon krab gade yap kondanel avèk la pli grand rigè pa gen problèm si nèg la fè yon aksyon konsa yo punil pou sa ok nou pa gen problèm avèk sa mentnan lè son fi k fèl. Lè son fi ki kenbe on gason li wonfle l byen wonfle oubyen krale on bout baton oubyen on boutèy oubyen on bout fè li kase tèt nèg la li flanke nèg la de twa bèl pataswèl nèg sa pa gen ankenn kote l ka al pot plent paske menm si l al pot plent pa yon moun k ap okipe l nèg yo konn al pot plent kote al pot plent lan yo pase yo nan betiz, yo griyen dan sou yo, yo ri yo. E al nan lapolis, menm jan an. Si se nan travay yo sa rive yo, si se yon kòlèg yo nan travay yo ki fè sa, y al pot plent, gade patwon an prèske anvi pase yo nan betiz. Pa gen anyen k ap rive fi a. Ok? Sa vle di, ou wè kòman mesye yo viktim de menm sistèm sa a, menm jan avè nou. Yon twazyèm fason m ap ba nou pou m moutre nou ki jan mesye yo viktim de menm sistèm sa a. Yon nèg pa egzanp ki ta di ke li wè yon fi ap pase, li manyen dèyè fi a. San otorizasyon fi a, fi a pa anyen pou li, li deside l ap manyen dèyè fi a. Nan gran peyi yo, y ap rele lapolis, bon, ann Ayiti nou poko rive nan nivo sa, yap rele lapolis, yap mare misye kon krab, yap jije l, yap kondane l nòmalman. Ok? Nèg la gen dwa pa menm fè anyen menm, fi a nèk deside lap akize misye, li nèk rele lapolis, di misye te manyen l, ok? Misye fè agresyon seksyèl sou li. San poze kesyon yap nèk arete misye marel kan kon krab bourel nan prizon ok mentnan lè son fanm ki fè agresyon seksyèl sou yon nèg pèsòn pa pranl oserye lèl al pot plent non pèsòn pa pran nèg sa oserye lè nèg sa al pot plent ankenn kote yo pa pranl oserye lèl al pot plent yon kote kit se nan lapolis kit se ta nan travay li si sa ta rive nan travay li lal pot patwon an plent Gade, se griyen yo griyen dan sou li. Gen polisye ki konn di nèg yo konsa, ah monchè, ou son nèg ki chanseu monchè, pito m te ou menm monchè. M jwenn on fanm k ap fè agresyon seksyèl sou mwen monchè. M jwenn on fanm ke m ap pase, fanm nan ap manyen dèyè m. M jwenn on fanm, pou m ta jwenn sa monchè, ah monchè, ou son nèg ki chanseu monchè. O, bon jwenn on fanm patnè menn ki vle w patnè menn, ou konprann, ou pa, ou pa, ou pa bay fi a sa fi a bezwen. Ou konprann? Ou pa bay fi a sa l bezwen. Pa gen moun ki pran l o serye. Sa vle di gason tout osi viktim de sistèm sa a ke nou medam. Gason pa enmi nou. Poukisa pou yon nèg ta kont nou nan lit sa a ke n ap mennen an, lit ke n ap mennen pou fè dwa nou respekte? Poukisa pou yon gason ta kont nou ladan l? M pa wè rezon an. Piske Mesye yo, yo gen manman yo. Sa vle di, lit n ap mennen an, si nou reyisi l, l ap bon pou manman mesye yo, l ap bon pou madanm mesye yo, l ap bon pou pitit fi mesye yo, l ap bon pou sè mesye yo, l ap bon pou nyès yo, ok, l ap bon pou matant yo, l ap bon pou kouzin yo, l ap bon pou zanmi, ti zanmi fanm nèg yo genyen, l ap bon pou mennaj yo, Èske nou konprann? Sa vle di, nèg yo gen menm enterè nou genyen nan lit sa a. Ok? Menm enterè nou genyen nan lit la, mesye yo gen menm enterè a tou. Paske, si nou genyen batay sa a, jan m sot di nou an, l ap bon pou madanm nèg yo, l ap bon pou menaj yo, l ap bon pou pitit fi yo, l ap bon pou nyès yo, l ap bon pou kouzin yo. Ok lap bon pou bèl sè yo lap bon pou matant yo lap bon pou fanmi yo lap bon pou ti zanmi fanm yo genyen sa vle di nèg yo pa gen okenn enterè pou yo ta bòykote lit nou pou yo ta tounen yon enmi pou nou pou ta eseye bloke nou pou nou pa jwenn sa nap mande yo mesye yo pa gen okenn enterè nan sa yo pa gen okenn enterè pou yo ta fè sa. Medam nou pa gen gason anfas nou nan lit ke nap mennen an, nan lit nap mennen pou dwa nou respekte a. Nan lit nap mennen pou dwa nou respekte yo medam nou pa gen gason anfas nou, nou gen tout yon sistèm anfas nou. Ok, m sot eksplike nou plizyè fason ke gason yo yo menm tou yo viktim de menm sistèm sa a tou. Sof ke gason yo pa plenyen. ok paske menm lè yal pote plent menm si yo ta plenyen pa gen moun kap pran yo oserye esak fè w pa tande gason kap plenyen pou menm sistèm sa men gason yo tou sistèm nan bafwe dwa yo tou sistèm nan pase dwa gason yo anba pye tou men jan m sot di nou an sof ke mesye yo menm yo pa plenyen paske lè yo plenyen pa gen moun ki pran yo oserye sa vle di yo pa bzwen ap pèdi tan yo ap plenyen paske pa gen moun kap pran yo oserye yo konn sa deja. E sak fè w pa wè mesye ap fè manifestasyon, sak fè w pa wè mesye yo ap mache nan tout radyo, televizyon, ap fè l jan y ap fè l la? Se paske tou senpleman yo konnen pa gen moun k ap pran yo o serye. Mesye yo pa enmi nou nan lit sa a medam. Mesye yo se pa yo menm ki anfas nou. Nou pa gen mesye anfas nou. Nou gen tout yon sistèm anfas nou. Se sistèm sa a pou nou konbat. Se sistèm sa a pou nou pran pou sib. Men ankò yon fwa, nou p ap ka fè l pou kont nou, nou bezwen èd mesye yo. Medam, batay sa n ap mennen pou fè dwa nou respekte a, se yon batay ki nòb e li jis. Se pa nou menm ki te kòmanse batay la medam. Medam, Batay sa a kòmanse byen lontan avan nou menm nou te menm pran nesans. Si memwa m pa fè m defo, te gen de fam tankou Suzanne B. Anthony, te gen de fanm tankou Lucretia Mott, te gen de fanm tankou Elizabeth Cady Stanton. Lè m t ap etidye administrasyon isit Etazini, mwen te oblije pran plizyè klas Human resource ok sa an ayiti nou rele resous zimèn nan e mwen te gen chans etidye medam sa yo pandan m t ap pran klas sa yo yo t ap etidye avè nou yon ansanm de medam ki fè yon ansanm de akonplisman nan yon ansanm de antrepriz antrepriz piblik e antrepriz prive epi yo t ap Etidye avè nou moutre nou nan ki pozisyon, d'une manière générale, ki bò pou w plase yon seri de medam anndan antrepriz lan pou medam yo briye, pou yo eksele, pou yo bay bon rezilta. Ok. Yo pran plizyè egzanp avè nou pou moutre nou e men tèl antrepriz, tèl fanm te dirije, e manmzèl te nan tèl pozisyon, manmzèl te nan, manmzèl te okipe tèl pòs, men ki rezilta l te bay, men kisa biznis sa a te vin reyalize apre de, twa zan manmzèl te pase nan pòs la, etsetera, etsetera, etsetera. Poukisa yo te kòmanse etidye Suzanne B. Anthony avè nou, de medam ki t ap goumen pou dwa fanm respekte, de medam ki t ap goumen pou fanm kapab jwenn dwa pou yo vote, etsetera? Se pou te ka rive avè nou pou moutre nou yon seri de fanm jodi a k ap dirije yon seri de gwo antrepriz. Yo pa t ap janm gen dwa pou dirije antrepriz sa yo. Yo pa t ap janm gen dwa pou okipe gwo pòs sa yo ke y ap okipe nan antrepriz la si medam sa yo, medam lontan sa yo pa t fè goumen sa a, pa t fè batay sa a pou yo te rive jwenn Dwa sa yo ke medam jodi yo genyen yo, ki fè jodi a yo kab vis prezidant, ki fè jodi a yo kab prezidan, ki fè jodi a yo kab rèn, etsetera, etsetera, ki fè jodi a yo kab okipe yon ansanm de gwo pòs nan yon ansanm de antrepriz, ou konprann, yo te fè pakou sa avè nou, etidye medam sa yo, medam lontan sa yo ki te fè tout goumen sa yo, pou w te bay medam jodi yo posiblite oubyen dwa pou yo kapab okipe gwo pòs sa yo nan antrepriz sa yo, se sa k fè ou te ale byen lwen konsa avè nou nan tout ansyen medam sa yo. Ebyen, sa te vin ban m posiblite pou m konprann lit ke medam lontan yo te konn mennen pou dwa fanm yo. Sa te ban m posiblite pou m wè egzakteman kòman medam lontan yo te konn pwosede. Medam lontan yo, yo te konprann ke yo pa ka mennen lit sa a san gason. Yo te konprann ke yo pa ka, yo p ap ka genyen lit sa a san gason. Medam sa yo te konprann ke menm si yo leve kò yo fra pa atè, menm si yo pale fò, menm si yo fè tou sa yo dwe fè, Yo pap jwenn oken rezilta si yo pa gen gason avè yo ki nan batay la avè yo, k ap met men nan pat la avè yo. Ok! E sa k fè ou wè, tankou m ta di ou, si yo sòti la, y al nan manifestasyon pa egzanp, al nan manifestasyon, al gonfle venn yo deyò nan lari an, ou konprann, al fè sitting, al fè tout yon seri de bagay, lè yo rantre lakay yo, Byenke te gen anpil ladan yo ki te madivin tou. Awè, te gen anpil ladan yo ki te madivin. Men sila yo pa t madivin yo, lè w tande yo sot nan manifestasyon, yo sot fè tout yon seri de mouvman nan lari a, lè yo rantre lakay yo, yo vin soumèt a mari yo, yo fè ti kay yo piti, yo vin kwit manje pou mari yo. Oke? Yo vin kwit manje pou mari yo, yo vin lave, vin pase pou mari yo. Ou konprann? Yo vin met dlo pou mari yo benyen. yo vin jwe wòl fanm ok yo vin jwe wòl fanm yo paske se fanm yo ye yo kreye pou yo viv yon sètèn fason ebyen yo pat janm bliye wòl sa ou pat konn tande pa egzanp yap pale mal de gason ou pat konn tande pa egzanp yap di ee bèt yo rele gason an mwen menm pa fè byen a sa. Ok bèt yo rele gason an mwen menm ee se ben yon bò kite yon bò ou pat konn tande yap gen jan de diskou sa yo ou pat konn tande yap pale konsa yo te konnen yo bezwen gason bò kote yo pou yo reyalize tach ki difisil yo yo te konnen e mesye yo tou mesye yo te apresye sa lakay yo e sak fò otrefwa. M di otrefwa e paske mesye yo, yo prèske pa vle fè sa ankò. E sa k fè w wè otrefwa, mesye yo te konn ap ouvri pòt pou medam yo lè medam yo pral rantre yon kote. Lè medam yo pral chita, ou wè mesye yo ap prese al rale chèz la met fi a chita anvan, apre sa yo menm yo chita. Si gen medam ki rantre nan yon espas pa egzanp epi yo pa jwenn plas pou yo chita, gason ki te chita yo, yo leve pou yo bay medam yo chita. Gon ansanm de jès konsa mesye te konn fè ke moun te konn rele galantri, mesye yo te konn menm rive nan yon moman on dire yo te konn ap venere medam yo. Yo te konn ap venere medam yo, ou te konn tande yo konn ap di, oh les femmes d'abord, les femmes d'abord. Mesye yo te konn ap met medam yo sou yon pyedestal. Men medam yo te merite sa tou paske yo te konpòte yo byen. Ou pa t konn tande yo nan pale gason mal konsa jan mwen medam alèkile w ap fè l yo. Ou konprann? Medam yo te merite sa e ke yo te jwenn sa. Yo te jwenn sipò mesye yo nan tout sa y ap fè. Ou konprann? Ebyen, jisteman, menm si nou pa t konnen yon ansanm de mesye, non mesye yo pa t twò popilè pase sa, yon ansanm de mesye ki te konn ap sipòte medam yo nan lit yo te konn ap mennen otrefwa pou dwa yo respekte, te gen yon pakèt mesye ki te konn ap goumen, al nan manifestasyon, sipòte medam yo tout jan yo kapab nan lit sa a. Paske san kwa, medam yo pa t ap ka jwenn rezilta ke w wè yo te kòmanse ap jwenn nan lit yo te konn ap mennen pou dwa yo respekte otrefwa a. Mesye yo te konn bay yo afon. Mesye yo te konn mete tout yo menm nan lit medam yo konn ap mennen yo. Mesye yo mete sa yo posede, lajan yo, tout resous yo, tout enfliyans yo, ok, mesye yo te konn met tou sa nan lit medam yo konn ap mennen pou fè dwa medam yo respekte. Mesye yo envesti tan yo nan lit medam yo te konn ap mennen. Tou sa yo ka fè, yo fè l, ok. Nou genyen dè egzanp, nou gen dè nèg tankou Jòj Francis. Nou gen dè egzanp konsa. Jòj Francis Train. Misye se te yon antreprenè ki te gen anpil lajan. Misye te konn ap sponsorize medam yo nan tout aktivite medam yo ap fè. Ok, se misye k ap bay medam yo kòb pou medam yo sòti magazin, pou medam yo sòti jounal. Se misye ki te konn ap sponsorize medam yo, ba yo lajan pou yo òganize tout sitting, tout sa y ap fè, bagay konsa. Misye te konn ap bay medam yo jan de sipò sa yo ekonomik ok nou jwenn de nèg tankou Tetus W Sims ok Tetus Sims misye li menm se tou yon palmantè ameriken ok yon palmantè nan nan Tennessi ok misye itilize enfliyans li anndan palman an pou li ede medam yo goumen ok pou misye ede medam yo goumen ede fè lwa yo pase Lwa ki prale nan sans medam yo bezwen l lan, nan sans pou fè dwa medam yo respekte yo, misye itilize enfliyans li pou l ede medam yo goumen. Eske nou konprann? Te gen de nèg tankou Frederick Douglas ki patisipe nan tout sa medam yo ap fè. Ok. Suzanne B. Anthony te rive yon lè li vin pèdi sipò anpil moun ki te konn ap sipòte l. Ok, Suzanne B. Anthony te rive yon lè li te vin pèdi sipò menm yon pakèt lòt fanm ki te avè l nan lit lan. Te gen yon moman se te sof Frederick Douglass ki te rete avèk Suzanne B. Anthony. Menm jan w wè lè Madan Manigat te poze kandidati l, pyès fanm pa t vote l la. Pyès fanm pa vote l. Ou konprann? Epi n ap pale anpil rablabla di nou bezwen dwa fanm respekte. Madan Maniga poze kandidati la pyès fanm pa vote l. Pèsòn nan medam ki Ayiti yo la m tande ki se dirijan òganizasyon dwa fanm, pèsòn pa vote Madan Maniga. Suzanne B. Antony te rive yon lè l te pèdi sipò yon pakèt medam ki te avè l, yon pakèt lòt moun ki te avè l, yon pakèt lòt òganizasyon ki te avè l. Lè sa a, se te Frederick Douglass sèlman ki te avèk Suzanne B. Antony.

pou dwa pitit fi l respekte, pou dwa madanm li respekte, etsetera, etsetera. Sa vle di wi te gen yon pakèt gason nan lit la. Lè gason ap sipòte nou medam nan kèlkeswa sa n ap antreprann nan, nan kèlkeswa lit n ap mennen an, gason sipòte nou plis, gason sipòte nou pi byen ke kèlkeswa lòt fanm ki te kab ap sipòte nou an. Gason an bay li a san pou san. e lè gason kote nou konn ki diferans sa fè mwen gen yon zanmi m dènyeman ki gen yon aktivite l pral regle epi li di m li gen yon zanmi l yon gason k ap pase chèche l pou al regle avè l manmzèl di m ou konnen e ou konnen lè gason kote ou konprann si yo wè m debake avèk yon gason konprann y ap trete m yon lòt jan y ap ban m plis respè. li oblije fon nèg debake avèl a regle bagay la avèl menm jan lè yon fanm ap viv yon kote pa egzanp son katye vwazen yo pa tretel menm jan sil gen mari sil gen mari vwazen yo tretel avèk plis respè paske yo konn yo paka monte sou li nenpòt kijan yo konn yo paka fèl nenpòt ki bagay yo konn yo paka dil nenpòt ki bagay yo konn yo paka fè nenpòt kwa. Li gon nèg, li gon mari. Men yon fanm ki pa gen mari, lè l abite nan yon zòn, e pa mwen k ap di nou, lè l abite nan yon zòn, kèlkeswa gason an, kèlkeswa vwazen, vwazin nan, yo moute sou li jan l vle, yo di l sa yo vle, yo fè l sa yo vle. Medam, nou bezwen gason nan lit la pou fè diferans lan. Men konprann sa byen, nou bay mesye yo enpresyon ke Se avèk yo n ap fè afwontman an. Nan diskou nou, nou bay misye yon enpresyon ke nou pran yo kòm sib, nou pran yo kòm enmi. Jan m sot eksplike nou an, medam otrefwa yo pa t konn fè sa. Yo pa t konn fè sa, paske yo te konnen yo bezwen gason sipòte yo nan lit la, paske san kwa yo pa t ap kapab. Ebyen e sak fè w wè jodi a, e sak fè w wè de nos jours, nou gen enpresyon tout lit n ap mennen medam pou dwa nou respekte, nou gen enpresyon n ap make pa sou plas. Ok, se paske m pa vle egzajere, m te ka di chak jou n ap fè bak, se bak n ap fè pi plis. M te ka di sa a wi, paske e sa l ye. Nan lit n ap mennen yo medam, chak jou se bak n ap fè pi plis. Chak jou sitiyasyon nou ap vin pi grav, pi mal nan sosyete a. Ou konprann? Apre travay medam lontan yo te fè yo, pa gen anyen ankò ki fèt. Tout dwa nou genyen yo se medam lontan yo ki te fè goumen an pou nou. Nou menm jodi a n ap pede pale anpil, rablabla, radote, pa gen anyen serye n ap regle. Paske nou vle fè lit la pou kont nou, nou panse n ka fè l pou kont nou. N ap bay tèt nou manti. Medam lontan yo te gen mesye yo avè yo. M pa, m pa konn si nou konprann sa m ap eksplike nou la, medam. E se sa k fè tou, ofireamezi, chak jou k ap pase, sistèm nan ki sa sistèm nan fè li menm? Sistèm nan rekonèt patisipasyon gason te genyen nan lit ki t ap mennen otrefwa, sistèm nan rekonèt ki diferans gason te fè nan lit sa a. Ebyen, sa k fè wè chak jou k ap pase, y ap modènize mouvman feminis lan, y ap chanje l nan men nou, y ap chanje l nan men nou. Mouvman feminis ki te gen lontan an, se pa li menm ki la jodi a. Mouvman feminis ki gen jodi a li menm, yo fè li yon fason pou yo divize nou avèk gason, pou yo mete nou dozado avèk gason. Paske sistèm nan konnen lè nou gen gason avè nou, jan n pwisan. Sistèm nan konnen lè n gen gason avè nou, nou ka fè mirak. Yo konnen lè gason ansanm avè nou, ap lit ansanm avè nou, nan pran anyen k ka kanpe devan nou, nan pran anyen k ka bare nou, nan pran anyen k ka bloke nou. E sa k fè w wè chak jou y ap chanje mouvman feminis lan nan men nou. Y ap ba nou yon lòt bagay. Se pa mouvman sa a, mouvman feminis ki egziste jodi a, se pa li menm medam ansyen yo, medam lontan yo te gen, se pa li menm yo te bay nesans lan, e pa li menm yo t ap fè a. Se yon lòt bagay yo ba ou jodi a ou menm medam. Se yon lòt mouvman feminis yo ba ou jodi a. Jodi a yo ba ou yon mouvman feminism ki pou divize ou avèk gason, mete ou dozado avè yo. Yon mouvman ki pou fè ou pa ka viv a mari ou, pa ka viv a mennaj ou, pa ka viv avèk frè ou, pa ka viv avèk tonton ou, pa ka viv avèk ankenn gason, menm a pitit, menm a pwòp pitit gason ou. Se mouvman sa yo ba ou paske sistèm nan konnen lè Ou met ansanm avèk gason nan pran anyen ki ka bare w nan pran anyen ki ka stope w sa map di nou an la trè enpòtan medam m espere nou avèm hein medam mwen pap ba nou manti nou bezwen mesye yo nan lit sa nou bezwen mesye yo nan batay sa e trè enpòtan. Mesye yo pap vin sipòte nou si nou ba yo enpresyon ke se kont yo nap goumen. Ann antann nou medam, pa gen moun ki pral ede w goumen si li konnen se kont li wap goumen. Pa yon moun ki enbesil. Pa gon moun ki pral ede w goumen si l konnen se li menm ou pran kòm edmi. Mesye yo renmen nou medam. Mesye yo renmen nou ok men medam nou pap ka mennen goumen sa san mesye yo. Mesye yo renmen nou yo pa enmi nou e pa yo menm ki anfas nou. Mesye yo prè pou sipòte nou, nou te toujou konn fèl, nou te toujou konn sipòte medam yo nan tout sa medam yo ap fè ok sof ke kounya medam nou konpòte nou tankou m ta di w. Nou vle afwonte gason tankou m ta di w se gason ki koz dwa nou pa respekte, tankou m ta di w se gason k ap pase dwa nou anba pye, tankou m ta di w se gason ki pwoblèm nan, se gason ki enmi an. Medam nou twonpe nou, n ap fè fos wout la a. Ok, nou gen tout yon sistèm anfas nou. Epi retire radòt sa nan tèt nou, koze nou egal a gason an. Medam nou pat janm te egal a gason, nou pap janm egal a gason. Ok. Nou pat janm egal a gason, nou pap janm egal a gason. Gason se tout sa yon fanm pa ye. Yon fanm se tout sa yon gason pa ye. Youn konplete lòt. Nou youn konplete lòt. Yon gason se tout sa yon fanm pa ye. Yon fanm se tout sa yon gason pa ye. Se pou nou konprann sa a, se pou nou konprann diferans sa a, epi pou nou mete nou ansanm, epi pou nou fè sa n ap fè a ansanm. Se te toujou konsa nou te konn fè l dan le tan. Se sa k fè medam otrefwa yo, medam lontan yo te konn ap jwenn rezilta nan lit y ap mennen. Nou menm nou gen enpresyon n ap make pa sou plas. Tout goumen n ap fè, nad marinad. Mesye, nou bezwen patisipe nan lit medam yo ap mennen pou fè dwa yo respekte. Se trè enpòtan mesye. Medam. Pran yon ti tan pou nou reflechi a tou sa m sot di nou la a. Pran yon ti tan. M konnen aprè tout tan yo fè ap lave sèvo nou, li gen dwa difisil pou nou vale konprime sa a jodi a. Li gen dwa difisil pou nou dijere pawòl m sot tande yo la a. Pran yon ti tan reflechi sou yo. M p ap ba nou manti. y ap itil nou. Mesye, nou bezwen goumen pou dwa medam yo respekte. Jan m te di nou nan kòmansman videyo a, sou chanèl sa a, mwen pibliye yon videyo chak semèn. E mwen diskite tou sa ki gen rapò ak fanm a gason. Tout sa ki gen rapò ak fanm a gason, mwen diskite l. M pa vin di nou sa nou anvi tande. Si nou bezwen yon moun ki pou di nou sa nou anvi tande, e pa mwen pou n vin koute. Gen lòt chanèl, gen lòt moun k ap fè sa sou rezo a. Ok? Gen lòt moun chaje lòt moun k ap fè sa sou rezo a. M vin di nou sa nou dwe tande, sa k ap bon pou nou, sa k ap itil nou. Alò, si nou bezwen yon chanèl ki pou ede nou nan sans sa a, abòne ak chanèl sa a, Player for Life. Nou p ap regrèt nou te fè sa. Mesye, mete men nou nan pat la, ede medam yo nan lit y ap mennen an pou dwa yo respekte. Kòm toujou, se te frè nou, Izno Jean François. Kenbe la!